Lò gad vye malere k rele, gen misye rele Keli, Kelly oubyen Kelly m pa konn non se li two sa. Lò gad Kelly kap lè yon pakèt pyès machin kap ranse nan figi Wood, o wi Kelly, Kelly poukisa w pa rele Oky James, Oky James ta fon e kòmsi pala avan poul di wòchè premye kou pa kou, ba tande byen pou mwen m si m te Kelly tou, Kelly wè wè, misye rele Kelly m pa konnen Kelly, Kelly a, misye sou kou l ye. Misye ap kite Widiana wi, misye sou kou l ye wi. Bon kiyes bon kiyes ki gen fanm ni pou wè pati pati devan e misye le Kelly Kelly a anba bann fatra sa chita leve pyès machin gen foli 6 pak ou tou grangou ou pap leve lou pap leve lejè ou gen 6 pak sa 6 pak pral fè pou w la ou tou grangou ou pap travay nan sendomeng menm yon vye jounen mason ou pap vann o wi 6 pak ou gen 6 pak pase lwil bebe nan vant ou ou nan ranse nan figi moun bon kounye la bon kounye la widiana ou menm. M ka konprann ou pran kòmsi ou pran 2 bokal e vazlin ou foure tout anndan w kounye a apre sa lè w malad wal di e dyab kap apre sa lèl malad ou pral tande se dyab kap manjel malerèz la pran 2 gwo bokal vazlin li lap pase lap pase nou foupe apre apre lap fourel anndan

Gwo koze ki gen isit. Izo kraze anpil fanm wi. Jodi se yon bon weekend nan. M fè 2 kout koze trè enpòtan. Sa vle di dosye, dosye Widiana se pa dosye pou kouri sou li. Se pa dosye pou prese avèl, sa e dosye di manzè le devan devan 6000 moun 7000 moun le mond ap gade nou nou konn Instagram e moute m moute m fon ti relax male. Sa pa dosye sa pa dosye Instagram sa pa dosye Instagram sa e dosye oryè cho non l trè li la li a trè jèn li bon anpil Kounya la, tande byen, mwen m pa gen pwoblèm ak videyo a non. Kòmsi videyo a pa gon ti son. Videyo a pa gon ti son kòmsi pou l ta di monchè, kòmsi, kòmsi al bat yon vye ponyèt non papa. Kòmsi videyo a pa gon ti son ladan l non. Kounya malerèz la kouche men gwosè vant li tankou yon vye tanbou. Konn sa m di w menn? Men gwosè vant Widiana kouche tankou yon vye tanbou chawony men gwosè vant tenten an konn ap kouche sou do epi l pran gwo bout yon gwo bokal vazlin epi vire tou l ap fri bagay epi l ap foure l anndan l men yon ti alsiyis li pa fè se sa k nève m nan videyo Widiana wi frè men yon ti alsiyis ou pa jwenn anpil anpil nèg k ap gade frè Gen anpil nèg ki fache wi. Bon ti alsiyis nèg yo pa jwenn non frè. Kòmsi ou wè 3 kole sou do yon vye krapo. Bon kounya la, bon m ta renmen konnen èske Widiana dous. Paske jan m wè l kouche a la, pa gen mouvman dous la menm nan Widiana menm non la. Paske jan jan m wè l kouche a la, bon kòmsi e pou sa e pou sa vye Kelly fou a la. Bon bon Kelly yon visye l ye. Ou wè s on visye, ou wè s on jèn gason visye, chita la leve fè vye pyès machin, o wi l gen 6 pak, pase lwil bebe nan lestomak li ap ranse nan figi moun, o tande 6 pak. Kote malere konn gwosè yo? Wap mal manje sendomeng e nòmal ou gen 6 pak vin bò isi a m wè si w gen 6 pak vin bò isi a la m wè si w gen 6 pak. Jèn gason ap gade kòm si yon ti alsis menm pa gen kote pou nèg pran ti plezi yo on nèk kouche sou do pou yon vye bagay ap fou andan w epi kounye la mache pran nenpòt 3 bo 4 bo 3 bo e yon dam tou. Mache pran bala met andeyo epi ate w malad wap gade wi kounya la kounya se vye kounya e vye djouly kap manje nan lakou sendomeng ou pran 3 bokal vazlin epi wap fou random menm yon ti papi ou pa tande ou pa tande yon bri ou pa tande anyen

Pa gon ti papi, pa gen anyen non. M poko janm sezi konsa non. Men gon ti papi ou pa ret non, pa ret anyen. Towo a kouche men gwosè vant li tankou yon vye tanbou chawony sou yon kabann epi l kouche. Men gwosè vant towo a, ou konn sa m di w, epi pou yon vye bagay epi l ap gade w nan je kòmsi l byen serye, kòmsi se yon bagay serye l ap regle wi. Pou nap wè Kelly visye. Ki misye rele Kelly oubyen Kelly a? Kelly Kelly visye ap fè gwo ap fè gwo bagay. Oky James ap fè pi mal pase w. Sa gason. Kelly Oky James ap fè pi mal pase w wi gason. Wè w menm kòmsi w menm wè w fè gwo lèt wap joure wap joure boud kòmsi eh vre li pa fè w mal. Bon gon vye malerèz li pa janm fè moun anyen yap kraze l li fè w mal. Bon kounya pou wè pil afè madanm ou deyò pil bòbòt deyò on vye prèl grenn tankou bagay gazon. Menm kòmsi se prèl ou di a la k banm pwoblèm wi. 2022 Pou kite tout vye prèl tankou gazon sa devan menn. Li pa fè sans monchè. Paka jèn ti fanm, paka jèn ti fanm monchè kounya la hum 2022 2022 bay a bay yo chanje. Kounya la kounya si w rale yon vye kokoye la ou ka grajel devan Widiana wi tèlman prèl Widiana grenn wi.

Kasi cheri, ouvè kò w kale wè w mèt chou. Afè pa nou. La mesye, la mesye l pa ka rete konsa. La mesye l pa ka rete konsa. Ou pa gon jèn fanm, w ap ba w nèg plezi. Pa ka pou sal konsa foukou bte bon foukou nwe hein tankou bagay komsi tankou bagay mekanisyen siye men ladann ou wè sam di komsi mekanisyen fin travay epi yo pase 2 men yo bò kò bò kwis ou dyanna ou pa ka jèn fanm pou bò kwis ou sal konsa epi ou ouvè pye ou kareman epi wap rale kounye la visye k rele Kelya pa wont non epi lap souse pye sa humm mesye nèg yo nèg yo visye mesye nèg yo jèn gason salòp sa yo nèg yo visye mesye kounye a mwen menm Djimi danje m pran m ta pran pye Widiana met nan bouch mwen. Nèg la jèn gason, li pa vle travay, menm yon vye jounen mason li pa vle vann sendomeng, li chita mete espwa l sou kont fanm, li gen 6 pak, li di wi o se 6 pak ki bal manje, chita la leve vye pyès machin, vann kote kounya li gen 6 pak. Bagay jèn fanm pou foukou nwè konsa monchè. Rele sou kòw. Mwen tande byen, m pa ganyan avèl non mwen. Mwen m pa ganyan avèl. M pa ganyan avèl. E nèg ki fè sa tou m kont nèg ki lage video a. Non la m serye. E nèg ki lage video a m kont li. Ou pa flannè. Ou wè ti vagabon k fè sa ou pa flannè. Si e kalezo k fè l, si lòt nèg ki fè l, nou pa flannè. Men yo di m Izo gen videyo manzè tou. Yo di m Izo jwe nan jwèt la tou. Yo di m Widiana e Widiana se fanm Izo tou. Izo jwe nan jwèt la tou. Li konn voye videyo bay Izo tou. Izo ka lage l tou. Nan fè jalouzi. Izo k ap fè jalouzi nan fè jalouzi la. Izo lage videyo a papa.

Sil vle, sil vle vle lè m tounin lakay mwen la pou Widiana vin klin tèt li. Vin klin gade, vin klin tèt ou nan cho peyi a. Rele Rocksa epi di Rocksa m vle klin tèt mwen. Lè m tounin lakay mwen la, m fè w klin tèt ou. M lage w devan pèp la, m lage w devan pèp la la klin tèt ou. Ou pa ka kòm se yon jèn ti fanm vire tounen se ou, lè se pa lòt vye madivin sal la k rele Djoulie a, lè se pa Djoulie se Widiana. Lè se pa Julie se Rutshelle. Sa vle di 2 moun sa yo kenbe sendomeng nan pou yo, yo ranse jan yo vle, yo fè sa yo vle. Mpa konn jèn fanm, mpa konn jèn fanm, kòm si pou, kounye la, gen anpil blòdè k fache wi. Gen anpil, gen anpil blòdè k. Fache wi. Kounya lè kòm si a, kounya lè nèg la siye sou yon, kòm si sou yon vye ponyèt la. Hein? Lè yon nèg apiye sou yon vye ponyèt la, kounya la ou pa pè ou pa krent. Hein? Ou al yon gwo bout afè ou, e panyen si w'ap regle avè l', se pran vazlin fourann dan w' epi kòm si menm yon ti bri yon nèg pa tande, menm yon ti al siy si yon nèg pa tande. Hein? Yon ti alsiyis yon nèg pa tande. Ou chita la fou yon bout bagann dan w san rete epi pran paran hein? Kot ti bri blòdè yo menm? Gen blòdè la se la pou yo pran plezi yo, se nan ti alsiyis la. Mwen m mwen m te jwenn ti alsiyis mwen m ko mwen m moke mwen. M pa bezwen anyen ankò non mwen. Dèm dèm jwenn dèm jwenn ti alsiyis mwen la mwen m ti souse tete pou m poze mwen m pa nan anyen. M pa nan goumen m pa nan pale anpil non. Bon vye alsiyis. Ou pa fè anyen. Ou pa bay yon ti alsiyis. Menm anyen ou pa bay. Menm gouye ou pa gouye. Kounya kounya la kounya la hein. Ou gen yon gwo bagay wap foure nan do menm gouye ou pa gouye. E chita al mete vazlin nan do. Rale vazlin mete nan do. Pou ki rezon la. Pou ki rezon. Menm yon ti alsiyis ou pa bay blòdè. Kounya kote plezi blòdè ye la. Ey vre monchè m fache anpil. Kote plezi nou ye la nou menm nèg kap gad mesye dosye sa dosye sa pou dimanch sèl tande dosye sa pa pou instagram ok mesye ae dosye ae dosye vendredi samedi dimanche. Li pat li non pa fè sans mesye. Kom si ki nèg la se se ap tann wi. Kounye a lò pou nèg tankou Clifford Chancy. Clifford Chancy se nan sal pran plezi li ti al sezi wi. Lè Clifford Chancy ap gade la, lè Papi Mawozo ap gade, lè Igor, Oky James tout nèg sa yo ap gade la frè. Se nan ti al sezi sa yo pran plezi yo wi. Kounye a la lè nèg sa yo pran ti al sezi yo. Nèg yo delete, nèg yo delete video a.

Non fòl refèl si vle bay plezi si lap bay pèp la plezi si w vle atis refèl kounya la blondedy ka remèt li kou a wi papa blondedy ka wèl frèt la papa blondedy lage yon video tou papa non mwen tande byen mwen mpa mpa mpa mpap jourel twòp mpa kont li men manzè salòp anpil lò se fanm fòk fòk fòk ou klin bagay sa bay afè kite pwèl deyon la bay sou tan manmanm ou.

Pa de pral grann non k devan Widiana vre. E tankou w sèl wi. Pral devan Widiana e tankou grenn sèl wi frè. E grenn grenn grenn wi. E grenn sèl wi. Oh. Papa 2022, kounye pou kite tout bagay sa yo devan madanm. An bèt, ki dezòd sa a? Kounye la, kounye la e pou sa Kelly. Kounye la Kelly, Kelly gen dwa se pou pral grann sè ou l fou. Men se pa jèn papa. Tout fou a Kelly fou a la papa. Kelly gen dwa fou pou vye pral grann sa yo. E vre, n panse blag fè. An tou ka, banm fè de kout wouze, trèz nenpòt. Trè enpòtan de kout woze. Tout fou, tout fou wè ke li fou wè la. Gen dwa se pou vye pwèl grenn sa yo. Ou pa ka jèn fanm 2022 monchè. M pa konn ki 2021 kilè video a te fèt kilè l pat fèt. Ou pa ka jèn fanm monchè. Pou salòp konsa wè. Pou kite tout vye pwèl sa yo devan monchè. Grenn ankò. Si yo te swa m pa gen yon bandi pwèl chèvwèt. Si e pwèl chèvwèt byen long, siwo, m pa gen pwoblèm monchè. Men bagay yo grenn tankou sèl wi.

Pou kraze Gaby la fò ta fin fimen dròg, ou fè bòz, ou sot nan dròg ou pase nan bòz, ou pase nan kleren, ou bwè tout vye bagay nèt ou pou kraze Gaby. Pase tèt klè. Lè wap gad Gaby nan zye kòmsi zye w ap fè dlo wi, tèt klè. Ou pa ka kraze Gaby tèt klè non, kòmsi pou wap gad Gaby nan zye konsa. Gade sa la fin du monde. Paka jèn fanm hein ti vizaj ou ti vizaj ou pa mal ou pa bèl fanm men ti vizaj ou pa mal men ou paka pou kite tout pwèl grenn sa yo devan ou bon kounye la Gaby Gaby Gaby gendwa pi pwòp ke ke Widiana wi jan wè Gaby lèd la frè m fanm lèd fanm lèd pwòp wi frè. Gaby ka gen bon tabak wi. Wap ranse. Jan w wè Gaby lèd la la. Gaby ka gen bon tabak wi apa. An. Jan w wè Gaby cho lèd la papa. Gaby cho tout bèl fanm mwen kap ranse yo la papa. Yo gentan pa ka dous ke Gaby non. Jan Gaby lèd la la Gaby gen bon tabak wi. Jan Gaby lèd sanble a sèt peche a la vre. Gaby ka gen bon tabak wi frè nap ranse. An be ranse ok frè men gade fanm lèd sou aparans. Jan Gaby lèd la frè Gaby a ka tabak la ka sèk wi frè. Ou pa ka, ou pa ka yon fanm, ou pa ka kòmsi pou de bò kwis ou nwè konsa monchè. Nan ki sa l fè se mete nan ki, kòmsi lè bò kwis ou konsa, se kilòt ki pa bon pou yo mete wi. Kounye a, ou gen dwa wè se prete kilòt. Depi nan prete kilòt, bò kwis ou ap konsa wi, nan prete kilòt ki pa bon pou ou. Kounye a l sere w, lè w ap mache frè. Se gwo koze wi. Non fanm lèd doudou se garanti. Fanm lèd tou dous mwen m pap mande Gaby non si Gaby ban mwen map pran depil peye hotel mwen di Rocksa banm fon vye kraze map kraze Gaby wi m pap al nan pèdi tanm tèks Gaby ap tèks san rete menm sim gon vye kleren m kwaze Gaby pòm sou wi m kraze Gaby men tèt klè tèt klè map meprize Gaby m pou bòz m pa konn hihihihihi si Clifford jwenn Gaby la Clifford bon papi mawozo vlad enjoy nèg sa yo tap kraze Gaby klè monchè. Si Igor jwenn Gaby la monchè Igor mas doudou kraze Gaby asire monchè non bon se sa li ye men kòm se dosye Widiana dosye Widiana son dosye nap kenbe son dosye nap kenbe pou vendredi samdi dimanch nou konnen la m pa twò bosal la se teke dosye la se sot nan sa manyen sa pase la pran sa la n pa twò prese. La se sot nan nap tyeke ti dosye men sel sa m ka di dosye Kelly mwen pa wè di pa fache a Kelly retire kò nan zòrèy la li fè w mal kanmenm wè madanm ou nap wè madanm ou kouche sou do on gwo bagay nan menn kel te pase l pat pase mwen m tande byen mwen m se grenn nèg m jalou m jalou menm pou chen lakay mwen pou moun twò tèlman m jalou m jalou menm pou chen lakay mwen e pa pou fanm mwen bon kou na ti fanm deyò menm ti fanm ta gen deyò ap kraze m konnen m fè jalouzi. Al wè pou madanm mwen. M fè jalouzi menm pou ti fanm deyò. Kounya la se kounya kounya la kounya la se vye Kelly pa gen anyen ou pap regle anyen ou konn sa m di mache leve vye fè sis pak kounya la wi ap fè gwo deklarasyon kounya ap fè gwo deklarasyon se si se la non m pa kont ou non se gwo bagay ou fè bay flanè. Menm si Kelly pral kite, men Kelly fè bagay flannè papa. Fò nou bay Kelly respè a wi. Kelly fè bagay flannè papa. Wè misye kanpe avèk madanm ni l pwent manti. Fo kanpe li fè l mal vre. Lè w gade pou wè, lè w gade pou wè krapo a kouche. Lè w gade pou wè krapo a kouche konsa avèk yon gwo, yon gwo bagay nan men li epi gwo, gwo bokal, gwo bokal vazlin li nan men li. Gro bokal vazlin krapo a nan menl lap pase lap pase lap met Bagay sa yo menn Bagay sa yo Mwen mpa pran plezim ladann men gen nèg ki pa flannè gen bagay ou fèm fè pou ou Li sipoze rete avèw pa fè sa kel te fèw mal kel te fèw tande byen yon flannè pa trete fanm konsa mwen renmen sak fèm pa fè fanm voye video ban mwen m pa bezwen video fanm m pa bè bay sa sa yo pa entèresem mwen menm m pa nan bagay fanm ap voye video ban mwen m pa nan tout boulshit sa yo mwen menm. M pa nan tout boulchet fanm ap voye videyo ban mwen. M pa nan bagay mande fanm videyo. Bagay yo pa enterese m. M pa nan bagay mande fanm videyo. Sa a talè papa poulè videyo pran lari pou al vin di, O Jimmy, Jimmy se ou ki te lage l wi. M pa, pa, pa, m pa nan bagay sa yo frè m. E pa bliye fanm yo, moun yo chaje moun. Moun yo chaje moun. E pa sèl ou menm k ap kraze frè. Plizyè moun k ap kraze. Kounye a lè konsa frè, w ap mande videyo ban m. E sa k fè m pa mande videyo pou m pa nan pwoblèm mwen menm. Talè w tande oh Jimmy se ou k lage l pandan pandan pa mwen k lage l m inosan. E pou sa m pa nan mande videyo frè m. M pa nan mande videyo, m pa nan mande anyen frè m. Lè m ka fon vye wè ban m fon vye wè. Mwen m pa nan mande videyo papa. Talè w tande frè m ou chaje nèg pasi pala frè m. Kounye a tande humm e ou k te lage l wi. Mwen menm papa. M pa nan bagay sa yo frè m. Bon bon mwen m pa yon fanm mwen tou rete prive. M s on flannè. Mwen pa nan bay fanm ap met videyo, mwen pa nan bay sa yo bwè papa. Mwen m sou flannè tou, bay fanm mwen rete avè m. Mwen pa nan fè dyòlè, non mwen bay fanm mwen rete avè fanm mwen. Pa bliye la se mwen ki gen pou m pèdi la, pa gen fanm la, se mwen ki gen pou m pèdi. A nenpòt fanm m ta ye la, se mwen ki gen pou m pèdi. Se mwen k ap mennen, se mwen k rockstar. Nan kote m gen tan la mwen menm kou nan m ta wè yon fanm kou nan m pral lage l tout kote poukisa pou ki rezon ou fin fè malerez la lèd ou fè l lèd apre sa kisa k gen ankò ou parèt kòm ti flanè wi widiana merite ki fè m kòm se ki fè m tape widiana e pou salòp men si manzè pat salòp m pa tap pale de li non paske manzè salòp ou pa ka la nan 2022 la pou kou nan pou ap kite prèl devan w toujou e prèl pa e prèl pa swa yon pakèt prèl grenn trou bay grenn sèl. Malgre ke te bay zè yo devan. Men apre sa mwen menm mpa sak fèt la mpa dakò non mwen. Yon flannen pa fè bagay konsa. Yon flannen yon fanm fè yon video ba ou kenbe sa sekrè. Ou ka delete li ou delete li. Ou fini. Gen dwa kalezo k fè sa. M di nou sa wi. E kalezo k gen dwa fè sa. Se pa kalezo ou byen se eto ou k rele izo a. Gen dwa se izo k fè sa tou. Izo kraze widiana. Izo kraz anpil fanm yo wè izo ye la. Jan nou wè izo ye la. Izo kraz anpil wi atis mafya kraz anpil wi. Li pap pale. Men atis mafya kraz anpil wi vre. Men tande byen. Si se pa kalezo k lage video a se izo k lagel. E de nèg sa yo m gen dout sou yo. Izo, kalezo. Se manti map bay la. E pou izo fè live vin demantim la. Se 2 nèg ou vle k lage video a izo ou byen kalezo 2 nèg sa yo. La kounye a ou nap wè Kelly pa wont papa Kelly Kelly moute Kelly pale wi manti wi epi anndan kè Kelly papa kè Kelly ap manjel wi.

Ou se gen rezon wap fache paske pa gen alsiyis ki fèt, ou pa tande papi, ou pa tande anyen. Pè pa manm si, manm se, manm se ap ranse. Gen kote ke li te ka fache, si te gen bon papi ki tap repete, ay papi ki te la, la te ka gen fache. La anpil nèg te pral travay. Men pa gen anyen moun ap rale yon kòmsi yon gwo bota kòmsi yon gwo bokal vazlin epi lap foure bagay lap pase anndanl foure vazlin la mwen nan sa pa gen cham antouka manman dosye a manman dosye a se pou vandredi samdi dimanch kote nou pral pale de widiana la se ti bagay relax. Sa trè enpòtan. Ou pa kon flannè. Respekte fanm mesye. Mwen menm m pa gen anyen avèk ou Diana, men respekte fanm mesye. Depi yon fanm fè yon bagay avè w prive, kite l prive. Yon flannè rete yon flannè. Avili fanm nan pa bon. Nou avili l la, menm si m pa gen anyen avè l. M pa griyen avèl. Ou avili l bwodè. Sa w fè a w ap peye l. Nèg ki lage videyo sa a l ap peye l. Mwen menm m tande. N ap bay blag men gen bagay n ap pale tout verite. Men sa w fè kòm di sa w fè se lè w peye l. Si l te fè l pou ou e pa kounye a se la nèg li l ap byen pase. Menm si bagay pa ap byen pase vre. Entènèt tout moun ap byen pase. Entènèt tout moun rich. Si w koute moun Facebook. Si w koute moun Instagram, w ap vòlè. Paske tout nèg ap depanse sou Instagram. Tout nèg milyonè sou Instagram. Tout nèg milyonè sou TikTok. Tout nèg milyonè sou Facebook. Sa vle di, Ayisyen, si n koute moun sou Facebook, WhatsApp, n ap vòlè. Paske tout moun milyonè. Tout moun gen kòb. Antouka guys, m renmen nou anpil. 10:40, e lè a rive, e n ale, e fò m ale. Nap diw mèsi dèske ou te gade tout videyo a, pa bliye bal yon like si w te apresye l, pataje l yon fason pou plis moun ka vin wè, epi pa bliye abòne avèk chanèl la yon fason pou kapab toujou okouran lè ke nou lage yon lòt videyo, epi nap diw mèsi kanta pou nou menm nap kwaze nan yon lòt videyo babay nale.